Bonjou zanmi yo, bonjou tout fanatik mwen yo E maten an se yon plezi pou nou antre la kay la avèk yon videyo Nan videyo sa nou pa fèl telman long tou E nap fèl byen rapid pou nou ale E nou salye tout zanmi yo, tout fanatik, tout moun kap sipòte nou sou YouTube, sou Facebook, sou Instagram. Yon gran salitasyon pou ou, espesyalman a ou menm ki toujou fè pa, ki toujou tande videyo nou yo. E nan kay la maten an, ki sa nou fè? E nou gen 4 liv la, nou gen nou gen kèk liv la ki avèk nou la, byen rapid la nou pral prezante ou yo, jis ou menm jenès ayisyen an, si w ta renmen edike tèt ou, si w ta renmen aprann yon bagay, E ou kapab aprann de liv sa yo, paske liv yo yo vrèman bon, liv yo vrèman enpòtan. Se sa k fè nou ankouraje w chak grenn Ayisyen, ann kòmanse li, paske liv yo yo vrèman bon. Paske lè m di w li a, liv yo se kèk nèg ki fè eksperyans deja. De nèg ki fè de gran eksperyans, ki reyisi lavi a, epi ki tounen, ki vin pataje avèk nou. Ou konprann? Sa vle di ke yo vle nou fè siksè osi. Yo vle nou reyisi nan pwojè yo. Yo vle nou reyisi nan plan yo. Ou konprann? Se sa k fè nou di ou menm, e se yon chans, se yon opòtinite ankò nou genyen. Chak fwa nou fè yon videyo, nou toujou prezante ou kèk liv. Nou toujou vini avèk kèk liv nou li deja, oubyen nou poko li yo non, men nou achte yo pou nou li. Paske chak semèn nou kwè nou vle li yon liv. Ou menm tou zanmi m, ou gen dwa pa pa gen chans ka li yon liv chak semèn, men chak, menm si w ta li l chak, yon liv chak mwa, li vrèman bon. Paske moun ki gen plis lajan nan mond lan, ki se Jeff Bezos, li li yon liv pa semèn. Sa vle di, Li li 52 liv pa ane. Pou moutre w. Si sitwayen sa a, mesye sa a, li gen, li se, se li ki pi rich nan mond lan. Byen tande sa m di w la, li se youn nan moun ki pi rich, li se pre, moun premye, number one, moun ki pi rich nan mond lan. Li li yon liv chak semèn. Pa ane, li li 52 liv. Ou menm, ou menm, ba bezwen konn mwayen ekonomik ou, ba bezwen konn ki kote w ye, ba bezwen konn kisa w ap fè. Men, mwen ta renmen w kòmanse edike tèt ou osi. Paske si nèg ki gen lajan an, nèg ki gen plis kòb lan mond lan, li li yon liv pa semèn. Sa vle di ane a genyen 52 semèn, li li 52 liv. Sa vle di, li jwenn yon enp, li jwenn yon avantay lan liv sa yo. Si l pat jwenn li avantay, li pa t ap li, li pa t ap li liv. Li li 52 liv chak ane. Ou menm zanmi, si w gen chans tande videyo pa m yo tou, fòk ou kapab li, fòk ou kapab kòmanse li, kòmanse edike tèt ou. E nou gen plizyè liv avè nou la, nou gen 6 liv. Nou gen plizyè liv avè nou la men nap prezante w 6 pou nou fini video a byen rapid pou w kapab kòmanse edike tèt ou. Premye liv la nou konnen l deja se bib la e m toujou vin avè l pou nou. Bib la li vrèman enpòtan pou nou li l. Li vrèman enpòtan pou nou edike tèt ou atravè labib. Kèlkeswa relijyon w, ou te pwotestan, ou te katolik, ou te metodista, ou te momon, ou te batis, ou kapab li bib la. Bib la se youn nan liv ou dwe li pou w kapab edike tèt ou. Paske li gen anpil bon jan leson ladan. Li gen anpil bagay pou w aprann ladan. M pa mande w pou relijyon w, m pa mande w ki klas w ap fè, m pa mande w ki kote ou ye. Kèlkeswa ou te vodou, ou te katolik, ou te pwotestan, ou kapab li Bib la. Paske li vrèman enpòtan. Mèsi anpil. E nou gen plizyè lòt liv avè nou la. Nou gen yon pakèt liv. Ou konprann? Tout sa yo e liv yo ye. Nou gen plizyè liv avè nou la. Men, n ap prezante w senk liv ankò byen rapid.

Se lè di ke m ta renmen nou fè konesans avè m. Liv sa ankò, liv sa ankò li vrèman bon, li vrèman enpòtan, ki se El Hombre Mas Rico de Babilonia. Se se moun ki pi rich nan Babilòn. L'homme le plus riche de Babylone. Se moun ki pi, se homme ki pi rich nan Babilòn. Se youn nan bon liv. Yon bon bagay li ye, paske anpil moun rekomande pou li liv sa. Ou konprann? E li pale w de rike, de rike sa li pale w de finans. Se sak fè ou menm, e li vreman enpotan pou w li liv sa yo. Moun ki ekri l la se George Clason. Se El Hombre Mas Rico de Babilonia. E nou pap fè gran reta, mwen di w sa deja. Nou prezante w 3 liv deja, nou pral prezante w liv sa ankò.

Los Secreto de la Mente Millonario, sa di Sekrè moun ki rich yo. Sa vle di depi w fin li liv sa a, w ap konn sekrè tout moun ki milyonè yo. Ou konprann? E ale di moun yo e pa majik yo fè mezanmi. E lè w fin li liv sa a w ap konnen se pa majik yo fè. Epi tou lè w fin li liv sa a w pa p rayi moun ki gen lajan yo ankò. W ap renmen yo olye w rayi yo. Paske se gras a moun ki gen lajan yo nou menm nou kapab viv. E yo kreye travay pou nou, yo kreye rezo sosyo pou nou, yo kreye bèl machin pou nou, yo kreye bèl telefòn pou nou paske se a lèd de moun sa yo nou kapab viv. Ou konprann? Se moun ki rich yo kreye bèl kay pou nou. Dakò. Nou gon dènye liv nou pral prezante w li. E Sizyèm liv la se La magia de pensa en glande. Liv sa se yon maji li moutre w kòman pou panse, panse avèk gwo bagay yo. La magia de piensa en grande Se maji pou w panse ak gwo bagay, gwo choz. Konprann? Liv sa yo, yo vrèman bon. Wi, nou fin prezante w liv yo, e nou pral fè yon lòt rapèl ankò. Liv yo, yo vrèman enpòtan. Paske yo gen anpil bèl bagay. Yo gen anpil enstriksyon ladan yo. Bagay pou w aprann. Bagay pou itil lavi w, pou itil tèt ou demen. Ou konprann? A lèd de liv sa yo, w ap kapab fè anpil bagay lan lavi w. Mwen ankouraje w li yo. Mwen ankouraje w edike tèt ou avèk yo. Paske yo bon. Yo vrèman bon. E liv sa yo, lè w li yo, y ap kapab moutre w de estrateji. Kòman pou w fè siksè. Kòman pou w kreye Kreye biznis ou, kreye pwòp anplwa pa w pou pa al travay ak moun. Se sa k fè nou mande w ou menm, si w gen chans tande videyo m yo, se yon opòtinite se yon opòtinite an plis paske mwen menm mwen tande gwo moun yo, mwen tande anpil moun ki fè siksè. Mwen mwen lan wout siksè osi. Mwen poko fè siksè men mwen lan wout la paske Map fè siksè kanmenm. Map reyisi. Mwen menm tou, mwen vle w reyisi ansanm avè m. Mwen vle nou pran menm wout la. Mwen vle nou pran menm liy nan. Paske si m gen liv yo la, fòk mwen kapab prezante w yo tou pou w kapab li yo. Paske si m al li yo, mwen pa di w sa, mwen se yon enbesil. Se sa k fè mwen dwe ede w. Mwen dwe pote yo ba ou paske mwen menm mwen gen chans mwen jwenn yo avan w, si m jwenn yo avan w fòk mwen ka al di w sa, fòk mwen ka vin di w ke liv yo bon. Ou konprann? M kwè ke nou pa gen tèlman Ayisyen k ap fè travay sa. Nou pa gen tèlman Ayisyen k ap montre w liv pou w li. Si genyen l, li trè minim. Ou menm, m panse ke aplike prensip yo paske mesaj yo yo vrèman bon. Videyo m yo yo bon. E m kwè ke mwen gen apeprè 40 konbyen videyo sou youtube, al gade yo. Paske se pou m kreye yo. Pou kapab chanje lavi w. Pou kapab chanje fason w panse yo. Se pou m fè yo. Ou konprann? Paske fòk mwen ka ede w. Paske m kwè ke fòk nou chanje mantalite nou pou nou kapab reyisi. Fok mwen edew se pou ou m kreye li video m yo yo sou youtube yo sou facebook yo sou instagram al tande yo mwen gen 40 video mwen lage sou youtube pou ou ou pap peye pou al gade yo e fow fè sa byen rapid fow al gade yo byen rapid pase pi devan ou pa konn kijan sa ap ye paske pi devan ou pou al sou youtube li kapab mande pou peye. Pou al tande video m yo lè sa ou kapab al mande w pou peye men kounya la yo gratis sou youtube la. Si w gen chans ou itilize youtube al gade yo, al tande video yo paske yo vrèman bon, yo vrèman enpòtan. M kwè ke video a pap twèlman long, n ap kite l la. Mwen di mèsi ankò a ou menm ki toujou sipòte nou. Mèsi a ou menm ki toujou la pou nou. Lè m lage yon videyo ou toujou ban nou yon like la, ou toujou ede nou pataje l, ou toujou kite yon kòmantè pou nou. E m ap tann ou lan kòmantè a. E kite yon kòmantè pou mwen anba videyo a pou w di m kòman mesaj la rive sou ou. Si gen amelyorasyon pou n fè pou n fè l, si nou gen lòt bagay pou nou pote pou ou pou nou kapab pote l. Toujou kite yon kòmantè pou nou. Se sa nou vle. Video yo se pou nou kreye yo, nou pa mande w anyen, sèlman ban nou yon like, kite yon kòmantè pou nou anba video a, pou nou kapab pote plis video pou ou. Mèsi a ou menm ki pral tande video sa. Mwen di w, mwen renmen ou, frè ou Renelly Medna. Al sou YouTube klike Renelly Medna, wap jwenn mwen. Pou w kapab banm like la. Ale sou Facebook wap jwenn ale sou paj mwen Facebook wap jwenn Renelly Medna ban nou like. Abòne avèk paj la. Avòne avèk chanèl YouTube mwen an. Pou w kapab ede m avanse. Ou konprann? Se sa. Paske mwen menm mwen toujou la pou ou. Mwen toujou ap pote bon videyo. Mwen toujou ap pote liv. Paske mwen li anpil. Epi depi liv la tonbe mwen toujou la poum genyen l poum kapab pote l pou nou. Paske mwen vle nou li tou, mwen vle nou aprann osi. Ou konprann? Paske san edikasyon nou pap kapab fè avan. Paske si nou pa edike tèt nou, se bak nap fè. Se wè nap wè moun fè siksè. Mwen menm, mwen gen opotinite poum pote videyo yo pou nou. Mwen gen opotinite poum toujou pote liv pou nou. Videyo a, se pou ou nou kreye l. Ou menm lè w rive tande l pataje l abòne avèk kanal la ban nou yon kòmantè ban nou yon like mèsi a ou menm ki pral tande videyo sa bòn joune a la pwochèn mwen renmen nou anpil se te frè w Renelly ki toujou la pou ou ki toujou la kap sipòte w ki toujou la pou pote videyo epi ou menm sipòte m jan w kapab banm yon like banm yon kòmantè pou nou kapab avanse. Epi ede nou pataje video a. Mèsi a ou menm e bòn joune a la pwochèn pou yon lòt video. Mèsi. Tchaw tchaw. Mwen renmen nou anpil.